Kriz konplèks miltidimansyonèl ki asimile a on kawo konsome. Otrefwa, te gen cpt a te egziste menm si pa t ap regle anyen. Premye minis gouvèneman an ki te gen on ti lejitimite menm si l pa t ap regle anyen, men, li te genyen on minimòm de lejitimite. Senatè Delacruz, te konn anyen l a si byen di. CEP a pati. CEP a pati avan l pati, li poze yon acte politik entelijan menm si nou gen kote byen lòt kote nou ka pitire de gran responsablite sou do yo paske anpil nan yo se de kreten politik. Konprann sa m di sa? Ou pa ka sektè politik ou bay la responsablite politik

Yo menm yo di yo pa janm peye tax. Se pa mwen ki di. Plizyè dezyèm kou kreten si René Théodore te la, misye tap di li kretinism e politik. Dezyèm kou yo fè, yal chwazi on premye ministre ki soti nan sektè prive dè zafè a ki vin regle afè pa yo. Donk se kreten sa yo ki soti nan sektè politik la an le fezan. Ils ont ils avaient coupé la branche sur laquelle ils étaient assis, e kòm de fèt, yo voye yo deyò avèk tout sa l genyen, tou de manm yo rete alèz kounye a, o pwen tèl ke se sektè prive, reprezantan sektè prive a k ap jere afè politik wi. Donk, mizangad ki sot voye ba li la a, yo va di sa yo. Jodi a kote w ye la a, ou pa gen okenn moun ki gen ni lejitimite ni legalite. Se sa n te vle eksplike, kriz la vin pi konplèks jodi a paske pa gen okenn moun nan tèt li ki gen vrè de lejitimite sa a pou pran de gran desizyon o non de leta. ke yo kraze a, avèk konplisite byen evidamman de sektè prive dè asosasyon pou pwolongasyon de la kominote entènasyonal epi lòt de sektè politik la ki gen de bann de restavè, fò nou di sa, jodi a moman rive fò nou di bagay yo jan yo ye a. Moun yo ap soufri twòp nan peyi a. Cpt a kraze peyi a avèk sektè prive dezète yo kont lakominote entènasyonal. Fò nou kanpe debi. E li klè byen, trè byen la a, se tout sa k di la a sou tab la, nou reyafime detèminasyon nou pou nou goumen pou nou akonpaye pèp la jisko dènye moman pou nou rezoud kriz la de fason dirab. Moun ki sou tab la la, nou pa pral nan negosyasyon pou de ti pòs minis, ti pòs minis bò minis pa yo non. Donk, mezanmi, Mwen mande yon lòt fwa peyi a debou kanpe debou! Ayiti a tè plat wi! A tè plat! Nan wazis m pa konn kote bagay la te ye yap fè kanpay, fè mete moun pou al depoze dokiman pou al premye minis, pou al prezidan. Kèlèkèlè sèt istwa! Yo desann peyi a atè plat non menm responsablite pa nou! Se pou nou pran an responsablite angajman sitwayen pou nou mete Ayiti debou! On peyi!

Yo pri tout lè grand desizyon e lè desizyon ki yo son kontrè a la volonte manifès de se pèp e a la volonte demokratik de nos sitwayen e de nos sitwayèn. Mezanmi, fon komen a li ye, nou la nou menm. N ap drese anfas tout moun ki kanpe kont. pwojè nasyonal pou mennen peyi a yon rejim demokratik ki te vote an 1987, 29 mas 1987. Mwen m di nou mèsi wi. Mwen pran 3 jou pou m sòti Kanada pou m rive Pòtoprens. Se pou m di nou kòman ke gon konplo kont dyaspora a, gon konplo kont jenès la, gon konplo kontre popilasyon ayisyèn nan. Aah nou, n ap fè yon mesaj klè jodi a. bay Nasyon Zini, bay l'OEA, bay Caricom, bay anbasad amerikèn, anbasad kanadyèn, anbasad fransèz pou n di yo ase. Pou n di yo ke menm jan lakay yo gen lwa, bò isi a gen lwa. Bò isi a gon konstitisyon. Bò isi a gen moun. Menm lè gen de nèg anpil nan yo ki pa konsidere moun nwa tankou moun, men nou gen moun. Gen anpil nan peyi sa yo nou te ede yo. Nou te voye pwofesè, nou voye moun. E nou ede, nou nou se manb ki mete l'OEA kanpe. Jounen jodi a, gen twòp bagay k ap pase pou l'OEA fèmen fèmen bouch li. Jodi a pèp ayisyen an fatige. Nou fatige a konplo entènasyonal avèk yon ti gwoup e anti peyi. Yon ti gwoup teworis bò lakay pa nou. ki mete ansanm pou fini avèk peyi a 222 zan frèm sèm mesye jounalis yo pa gen yon plan dentegrasyon pou pèp ayisyen an nou menm nan fon komen vè la kou de kasasyon nou di sa sa rèt la nou son ekip moun kap batay aske peyi sa lwa l respekte nou son ekip moun kap batay aske diaspora gen aksè pou l antre nan peyi l nou son ekip moun kap batay aske jenès la leta konnen n moun ki lage toupatou leta pa janm konnen yo N ap bat aske lalwa respekte, aske pou nou rive avèk yon leta de dwa anndan peyi sa a. Se sa k fè nou di, nou pa nan negosyasyon avèk yon gouvèneman ilegal. Nou pa nan negosyasyon, nou pa dèyè yon ti pòs, nou pa dèyè yon ministè, men nou dèyè yon chanjman konplè anndan peyi sa a. Aske pou yo konsidere nou tankou moun, menm jan nou menm nou konsidere lòt moun tankou moun. Nou fatige avèk tranzisyon sèt, men nou menm nou te di se dènyè tranzisyon, Se batay la fok nou ale vè la cour de cassation pou nou pran yon jij pou nou mete l. Mesye Didier Fils-Aimé li pa gen dwa, li pa gen manda, se yon premye minis ki revoke deja. Alò nou menm nap batay la aske sa chanje. Nap voye yon mesay bay fanm, gason, peyizan kap tande nou jounen jodi a. Nou konnen ke nou dekouraje. Ti machann yo ki nan mache kote yo yap kraze bagay nou. Yo pa ba nou aksè avèk mache piblik. Yo pa ba nou aksè avèk twalèt nan mache. Yo pa ba nou aksè anyen. Mwen vle raple nou jounen jodi a, gon ekip moun, fanm, gason ki chita la a, ki deside aske sa chanje anndan peyi a. Nou vle fè peyizan yo konnen, jounen jodi a la e pa sa pou nou tap de, pou na tap batay la jounen jodi a si pat gen koken anndan gouvèneman an tranzisyon k pase a, si pat gen koken e ke nan mitan militan politik yo, ki di yo se militan politik, men kap dèyè, ki dèyè yon djòb, ki dèyè kraze peyi a, jodi a se batay nou tap batay, Se ògàn de kontwòl la nou t ap gade ki moun konsekan ki pral gade kòman leta vagabon yo ap gaspiye kòb nou. Jounen jodi a se gade n t ap gade kòman ki pwogram nou pral mete pou fanm yo jan ke gen anpil moun mwen konnen nan fon komen ki te deja travay sou kalandriye kòman pou n al ankadre fanm kòman pou n al ankadre vyeyar yo kòman pou n al ankadre jenès la sa vle di malerezman ke Koken yo, yo fè konplo, men fanm, gason, nou menm nou pa pran nan konplo sa a, nou di mesye Didier Fils-Aimé, non sèl fòk l asepte yon prezidan e e prezidan sa pral konnen èske l ap kite l o pouvwa, èske nan negosyasyon gon bagay ki pral sòti l ka rete, nou pa di l pa ka rete men tout bagay sa yo pral fèt nan negosyasyon. Sa vle di e tout moun ki te di y ap batay e ke pou e e pou kasasyon oubyen pou dotre chòz jounen jodi a yo gentan ap negosye, nou di yo te ke pe te ke fre yo.